E depi pèdi 4 0 ya 16 me Misye jwe dènye match sezon an E depi misye pa janm jwe E l konplike pou li vin jwe Sa ki diminye maj de manèv li o milye M tap di sa off mic avèw James Petèt sa tou Li ka parèt yon bon bagay pou Woodensky Pierre Paske n gen mwens altènatif Ou konnen Preparasyon reyèl la ke ki un ti peu bakle pou Roudensky a pa jwe pou misye. Wè wè.
Men aprè. Men te gentan tounen poul te ka jwe dezyèm match amikal la. Men li pa jwe l.
Wi men sa vle di li te gentan nan omwen yon pati nan preparasyon sa. An palan gen gen gen gen gen enfòmasyon mondyal la tou paske dènye fwa yon enfòmasyon sou Brezil mwen li foot mercato se koze Neymar

Msye Deldeux, lè l t ap di sa a, te gen yon anviwon ann di yon kenzèn de jou k te pale. E di kenzèn de jou, se di n pral tonbe nan peryòd Mawòk la, sa vle di apre. Donk mwen m panse se te klè. Paske gen yon moman done, sa k t ap pale tou pou Neymar, li te ka menm rate premye tou la. Jiskaske kesyon sa t ap poze o Brezil, èske pa t gen posiblite pou Ancelotti li menm rele yon lòt jwè, e non Pedro t ap vin avèk ensistans sou tab la, Joao Pedro. Men finalman, Ancelotti li menm li met pwen sou tèt li yo, li di pa gen okenn lòt jwè k ap antre, antouka si blesu a pa grav, men finalman Wesley pral vin blese aprè, ke Ederson pral vin ranplase. Bon sa sa diferan se absan nèt. Non, e sa m li maten an se maten an, kòmsi foot Mercato fè konnen pou premye match la, Se fini, men se vrèman. Li ensèten pou 2 lòt match yo. Pou 2 yo. Vle di se yon jwè k kapab rate. E premye tou la. Ke Brezil pral kouve Neymar, depandaman de kijan premye tou la pase. Sa k rive avèk Neymar tou. Men kounye a, lè mo kouve, yon jwè k pa jwe, kòman rantre nan yon konpetisyon. Li pa evidan. Li di.
Paske ou pral rantre nan match eliminatwa. Di eliminatwa, dabò ekip yo. Entensite a pral ogmante. 1, ekip yo pi prè, sa vle di taktikman. Lè se yon grenn match, m ka fè yon ti boul nenpòt lè wi. Kòm se yon grenn match m fè yon ti boul. Pase ki sa k gen lè w pa jwe ou pral rantre nan match eliminasyon dirèk, match yo pi difisil, yo pi entans, yo pi fizik. Kounye a kòman rantre yon jwè ki pa jwe Ayiti, jan n di a se ensèten, ki pa ta jwe Lekòs se sa premye match Brezil se? Mawòk, se sèten l pap jwe Mawòk la. Non Mawòk la yo di l pap jwe pou l pa jwe Ekòs.

Yo fè IRM nan, IRM nan montre ke, paske se Brezil, yo panse ke yo ka pase premye tou a de tout lè manyè, donk yo espere ka jwenn Neymar e petèt pi devan, se sa ki pase anfen. E n ka di tou se paske se Neymar. Wi. Gen 2 jwè k t ap nan menm sitiyasyon yo t ap ranplase l. Non, se pa l k vin anvan. Byen si. Se paske se Neymar. Mesye dam, m gen yon ti enfo la sou ekip ayisyèn nan, m panse l ap bon pou n pataje l avèk zanmi yo byen rapid. Ekip la antrene maten an, e dizè nan Noudjèze, e ekip la depi vè twa zè Ekip la kite New Jersey e kite otèl Atlantic City pou rann yo nan Boston kote Ayiti pral jwe premye match li kont Ekòs. Donk ekip la pati abò yon avyon prive sou yon vòl ki ta dwe petèt apwoksimativman yon senkantèn de minit. Ekip la, nòmalman yo pati depi vè 3 zè, donk nòmalman ekip la ta dwe deja rive Boston e Donk, antrenè a te ensiste anpil jodi a nan antrenman an sou de travay posesyon, kou fran, kònè. Se sa nou t ap evoke a. Sa vle di, posible. Lè detay. Lè detay. Paske nou konnen nou p ap jwe. Paske mwen konnen match yo. L ap jwe avèk Ekòs ki trè bon sou kou pye arete yo tou. Donk l enteresan.
Epi gen plizyè 11 ki eseye nan dènye antrenman yo. Pataje.

Sa vle di, paske son nèg ki te deja nan gwoup la, donk staff la menm pou yo se yon fòm denjistis, antre gimè, ke yo repare, lè yo rele, lè yo rele Government tout sa la. M panse nou ka fè yon ti kite, menm si nou nan foutbòl seleksyon, nou nan mondyal, men nou kapab fè yon, gon koze Bernardo Silva ki, nou byen di, nou nan mondyal la. Kòm Kore di Kòm Meksik, Afrikan di Sid gen 2 ti bouch pa gou l pa fin twò kite, vle di nou ka pèmèt nou sa, nou bay enfòmasyon an. E mesye gon gon koze Bernado Silva a Kervens ki ki cho nan Real la, kote kote bagay sa a sòti la? Pòtigè pou pòtigè?
Nan premye tan se ekip Barcelone nan k t ap site, men finalman dosye a sanble te refwadi la a, men depi lè Florentino Perez gen eleksyon 7 jen dènye, nou wè lign yo esi ap bouje. Ebyen n di tou, Non Bernardo Silva kap site nan Real Madrid la koyenside avèk Mourinho ki pral pran tèt ekip sa. E Mourinho a te deja ap site avan eleksyon yo, kounya Real Madrid an di an di Florentino Perez gen eleksyon yo e Florentino Perez te deja klè depi lè Mourinho li menm depi l pran li gen eleksyon se Mourinho kap pwochen antrenè ekip Real Madrid la e sa se nan sa n pral jwenn la e Real Madrid li menm te menm rive nan yon sitiyasyon kote yo te bay lajan avèk Benfica pou yo rekipere Mourinho. Paske Mourinho te toujou gen kontra avèk ekip Benfica. E m panse koneksyon Pòtigèz la, Mourinho e Bernardo Silva, se sa petèt n ap jwenn la a ki ka fè dosye sa a vanse rapid pou ekip Real la. Men si Pérez pa ka pran pou l gen pay l ap pran paske m panse M panse Bernardo se se sèt yon jwè eksperimante, nou konn kalite l genyen yo. Sou le deklen. Ou ta ka di se yon pwofil ke Real Madrid pa twò genyen, si n ka di l konsa, men pou mwen se pa yon chwa ki pral chanje dinamik ekip Real Madrid la. Wi, bon m ta jis ajoute. M pa wè, nan boul kristal mwen an m pa twò wè koze Bernardo a, si se ta vre. Enfòmasyon ki vrèman resan se ke swadizan yo di l pase medikal li deja.

Si se vre mèt Nathan kounya koze Bernardo Silva bon m pa bezwen di si se vre si tès pase m ka pran l e Christmy mèt lage l. Non non men nou bay ki moun se yon jounalis yo rele Rodra ki bay li.
Kote w wè pyon sa kapab itilize paske pou mwen m kwè se ti rès ma Bernardo Silva li bay li nan City. Bon atansyon yon jwè konn bay yon ti rès ma yon kote epi Li vini nan Real Madrid, li jwenn wi, li jwenn yon lòt motivasyon. Paske nan City a, l gen dwa di l gen tout bagay. Epi l vini nan Real la, e pa yon jwè mò, e pa moun fini, li jwenn yon motivasyon. Men m pa t wè sa, sa w panse koze sa yo? Anplis, Jose Mourinho, m pa konn wè Jose Mourinho se pwofil jwè sa yo l bezwen. Sa w panse? Bon, aprè, Real Madrid tèlman s on ekip ki pa genyen Ki manke ti touch teknik nan milye teren. Nenpòt jwè ki genyen ti kalite sa yo, yo kapab itil, yo kapab pote yon limyè. Men, m pa kwè, apre yon kontra, yon kontra 2 zan, m pa kwè Real pran Bernardo Silva nesesèman pou al ba li gwo responsabilite nan ekip la. A mwenske,

Se. E likide l likide Sa yo. depan nan ki sitiyasyon l jwenn yo. Se sa. Kayman, men sa vrèman li On jwe jwèt lib epi li bon, vini sote lib. sou okazyon, Petèt ke li byenchire. ka sote sou okazyon. Aprè bon, mwen mwen Men- kwè l ka mwen kwè l ka rann Mwen sèvis. pi gwo dout ke m genyen, Men se pa jwèt Se sou- Joseph wi 30 segond wi James. M panse l ka rann sèvis men m pa kwè se modèl jwè sa ki Wi. pral chanje Non, e, jodi a la, sitiyasyon lè n t yo. ap gade nou pa kwè se jwè sa. Men vre. Li ka bay yon ti. Li ka rann sèvis. Li ka rann yon ti sèvis. Li ka itil.
Paske youn nan premye bagay Real pa gen e se sa ke l fè. Antoulè ka se jwè m. Se kontwòl li. Yon nèg tankou Richard ap bay anpil kontwòl nan mitan teren an. E l trè travayè, trè bon nan pressing. Sa vle di gen bagay l ap pote ke Real pa gen. Ou konn sa m pè?
M pè pou Perez pa pèdi kalite mania ke l gen kòm prezidan wi. M pè pou misye pa rate mekato a wi. Misye sanble yon nèg Telman mesye pou bon bagay. Li te vle kase bagay ki t anfas li a la l kouri fon eleksyon ke l sèten ke l t ap genyen, l genyen eleksyon an men pa t janm gen preparasyon vrèman pou msye konn ki plan demen Kato l genyen. Paske nou sonje sa n te pale yè oubyen avan yè? Yè. Sou bagay Willian Alvarez la? Alvarez la e sa k fèt jodi a sanble s on nèg ki bon msye pa metrize sa l vle fè yo dirèkteman. Anfèt rate mèkato ou pa men sa l pral bay tou wi se ki rezilta n pral jwenn nan sezon an. Paske, ou wè nan ekip Real Madrid la, youn nan Mercato ki apre pral bay ekip la rezon, nou te ka di, bon, Real te byen frape la, son Mercato pat ret nan tèt. Se lè yo siyen Fede Valverde, Vinicius, e ou wè sa pral vin bay rezilta apre. Sa mwen vle di, non sa mwen vle di, se pa ton kesyon galaktik, e l nan menm lojik la, se pa ton kesyon galaktik galaktik, se ki rezilta k pral bay apre nan Mercato. Ban m pran yon mosyon. Ke ou Men gen pran timoun ki konn echwe nan Non, tan. non, non, yo pa menm bay kè.
Evens, poukisa? Ke ou pran Vini ki anonse gwo afè nan Flamengo, Mwen. sa vle di nou wè talan an nan Flamengo, m siyen l. Pou li fè sa.
Pran Valverde. S, 10, 18 an. 18 an.
Gen 17 ans, avni. 18 ans. Se vre, Vini te gen dwa echwe. Lè w pran Valverde ki moutre anpil bagay. Pa menm laj la. Ou pran chwa menu ou pran kamavenga. Ou pran oligo. Pa bliye. Nèg sa yo vin aprè bèt yo.
Non map eseye gade. Lè w eseye gade mitan teren sa, lè w gade Modric, Kroos, banm lòt moun, Casemiro, epi w al chache Tchouaméni, Jeune Garçon, Camavinga, Valverde, ebyen ou kòmanse o kontrè Perez genyen twò vit avèk moun sa pou mwen se an 2024 pou mitan teren sa la ou fè yon envestisman a lon tèm. Kounya kit ou pran Bernado Silva nou tout dakò kap fini menm si m rekonèt dezyèm pati Bernado a se pa menm jan ke menm jan ou ka echwe nan Massandro nou Men yo te di gwo bagay pou li nan River Plate. Èske w konprann sa m di w la? Yo di gwo bagay pou li. Men kounye a, lè se Bernardo Silva, trantèn, epi nou wè se yon jwè k ap bese, jodi a la nou pa ka ba l yon plas titilè. Men sa m te vle ajoute, yon klèb foutbòl gen pwojè kou, mwayen e lon tèm. E nan ekip Real Madrid la, o rega de rezilta 2 dènyè sezon yo, ekip sa bezwen rezilta imedya tou. Sa vle di, pandan y ap panse nan senkan, nan dizan, men Real Madrid bezwen rekòmanse genyen. La a se 2 sezon san twofe majè. Non men e pa menm apwòch.
E a, se, non, non, sa m vle di, se apwòch ou te gen tan ale a ki gen pwoblèm. Sou menm kesyon mèkato a, nou pral dakò pou n di yon mèkato echwe vre, pou n alèz, se ki rezilta l pral bay apre. Nou poko ka antisipe l la. Non, li sanble. Li sanble. Bon m di w, lè, lè si se, si se Julian Alvarez li pran, nou p ap janm di l. Non, byenke n te analize l la nan emisyon yè a. Non, s on jèn jwè.
Sou kesyon taktik la.
Non, si, non, odela de taktik, si l pran Julian Alvarez, ou konn sa w pral di? S on jèn jwè. Non, men se lojik la tou. Talè wi Kervens, ki konn chanpyona, men kounye a, lè nou mete aksan sou Bernardo Silva, jodi a la, Bernardo Silva se plis yon jwè ki foutbòl li dèyè tèt li. Nou di w dabitid, Perez se bawou, l konn bo moun sa yo. Men sa ka rive nou di l, Bernardo Silva vin la, Li gen rezon, se sa. Apre ya de choz. 31 an, se pa anpil tou. Se sa. Wè. Sa di. Se pa 35 an.
Wè, petèt ke misye te o bout yon sik la ak City. Sa ka rive. Li pa grangou ankò. Petèt ke nan yon moman rive nan City, li pat grangou ankò, li pat etc. Men se toujou klè ke li ta prale. Men se te toujou yon jwè de kalite. Sa vle di, si misye rive nan yon kontèks ki fèl byen epi ou se moun yo bali yon wòl ki bon pou li ou gen dwa wè bagay la mache se pa kòm si se yon jwè ki gen yon pakèt laj tou. M pa panse gen yon kontèks kote Bernardo pa pi benefik pou Real. Lòt bagay ki gen kò, m pa bliye ke Mourinho se yon antrenè ki renmen jwe avèk antrenè jwè ki vrèman gen matirite. Paske misye misye gen dwa bezwen misye gen dwa konvenk Perez tou pou pou pran yon jwè a paske se pòtigè pòtigè. Banm nwi nichou, ann imajine yon segond lap titilè. Anmn Munich nou. Anm ti ant kounya, nou panse se sou ban. Ou sot di l ke Mourinho renmen jwè matirite. E si Bernardo Silva vin la, l bezwen l. Kounya banm Munich ou, ann imajine e e e match kilè chanpyona ap ouvè mwad jiyè, mwad out? Mwad out, apre jiyè.
Premye match Real nan Liga, Bernardo Silva, kòman nou kapab wè mitan teren an? Achitekti mitan teren an? Bon, dabò si n sonje Mourinho rarman pa fè 4-2-3-1. Ou di rarman. Pa fè. Pa fè. Pa fè.
Li toujou. Li pi souvan fè 4 2 3 1. Ou renmen sa sa? Ah ok. M tap di yo 4 2 3 1 renmen men. Ya bon kounya Bernardo kounya se pa yon jwè mwen twouve kap pote anpil sou sa li la, kout ren, akselerasyon, sa ki te fè fòs li lè l te pi jèn. Se yon jwè mwen twouve kounya ki plis nan konsèvasyon bal. Li ede ekip la rejenere tèt li. Lè jwè a genyen karakteristik sa yo, Li kapab, antrenè a o, kapab omwen mete kòm enteryè. Kòm Mourinho renmen jwe 4 2 3 1, èske Mourinho ka akonpanye Bernardo Silva avèk yon lòt 6, Tchouaméni. ki pa twò sanble vrèman la, men menm lè w bezwen ti kontwòl sa nan men l, men èske l oblije osi ba? Kounye a, si Mourinho ta vle fè l jwe, fè tèt triyang lan. M pa kwè Bernardo ka jwe sou Bellingham jodi a la e ankò bon m pap di Ada men kanmenm mwen m panse ke eske Mourinho pral eseye met Pique la. Valverde mouri?
Non Valverde entouchab m pap mete. Non ou di Tchouameni si w di Tchouameni Bernardo Silva. Anplis anplis anplis. Ki fè mwen m panse ke son jwè anplis Yon karakteristik an plis, paske moun yo gen dwa yon lè bezwen bay yon plis yon ti kreyativite o kòmansman, men Bernardo pwal la nan yon sòt de nan woulman, menm jan avèk lòt nèg yo. E nan wotasyon an? E pi pa bliye, pa bliye jan yo renmen rele Bernardo Silva an Angletè, se kòman yo di ultimate utility player, tèlman l ka jwe anpil plas, li bon pou ou sou lèl la, l ap ka desann nan mitan teren, l ka jwe fo nèf. Sa vle di lè w gen yon nèg konsa, ou tèlman gen bagay ou ka itilize l Avan li pral depann de faz de jeu a tou ou pa janm konnen. Men Mourinho pa jan d'antrenè ki pral plede chanje jeu Mourinho fasil. Men aprè ou pa konnen tou. Men men men de tout fason se 2 bagay. Eske Real ap rekonstwi oubyen eske Real pap rekonstwi? Sa se vrè sijè a. Sa vle di gen gen jwè ki nan Real jodi a, eske yap nesesèman nan Real lè sezon an pral kòmanse tou?
Sa ou n se pa. Ap gen sa tou.